Hola hola mes amours kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm jodi a se yon plezi pou chantal tounen avè nou ankò nan yon nouvo video ok cherim yo humm video jodi a mwen vin montre nou kòman nou kapab reyalize yon ti mas ki trè idratan pou cheve nou Avan nou lave cheve nou, nou gendwa ba li yon shanpwen avan, apre sa nou mete l, nou kite l fè yon 30 a 45 minit nan cheve nou, di mwens yon 1 è de tan, sa depan de ki tan ou vle kite l fè nan cheve ou, ok, tout sa, ok. Avan n ale pi lwen nan videyo sa cheri m yo, avan n pale plis de videyo a, n ap pwofite moman sa pou nou di mèsi avèk chak grenn abòne nou yo. Merci avèk ou menm ki toujou like, ki toujou kite yon Kòmantè pou nou e ki toujou pataje video yo avèk yon de twa fanmi, yon de twa zanmi, yon gran merci. E ou menm ki ap gade nou la pou la premyè fwa, ki poko fè pati chanèl la, ki poko abòne ansanm avèk nou, kisa w ap tann pou fè pati chanèl la ok. Nou envite ou fè sa kounya, peze ti bouton wouj la epi peze ti klòch notifikasyon an, a chak fwa ke nou poste yon video pou youtube kapab. fèw konn sa ok mes amours. Ya sa ke nou ap bezwen cherim yo pou nou reyalize mas sa kem pral pale a nou pral prezantew engredyan yo premyèman nap bezwen yon grenn fig mur aprè sa nap bezwen yon bò zaboka aprè sa nap bezwen yon grenn ze Aprè sa nap bezwen yon ti myèl. A la fen nap bezwen yon lwil ok ou kapab itilize nenpòt lwil ke ou gen sou menw ok lwil doliv, lwil kokoye, lwil nenpòt lwil ke ou gen ok jojoba nenpòt sa ke ou genyen sou menw lan sa ke ou konnen cheve ou renmen ou kapab itilize sof ke Ou pa itilize lwil yo itilize pou fè manje a. Se li menm sèlman ou pap kapab itilize. Apre sa ou kapab itilize nenpòt sa ke ou genyen. Ok mes amour. Se yon mask ki vrèman idratan. Li rann cheve ou soup. Ok. Li bay cheve ou volim osi. Se yon vrèman yon bon mask ke li ye mes amour. Ok. Sa ke nou pral fè cherim yo. Nou pral blende tout. Engredyan sa yo ke nou sot prezante w la. Ok cheri m yo. Nou pral, waw, nou pral blende tout. Cheve moun cheve pèmanant kapab itilize mas sa. Um, ya l kapab itilize men sof ke fòk li getan lave cheve l nòmal pou li getan fè woulo

Ok mes amour nou pral blende tout sof ke se lè ke nou fin blende yo nap mete miel la nap melange non Nap tou mete mèt la alò. Pou l kapab byen melanje ansanm. Ok mes amours. Jan ke nou ap gade a la cherim yo nou deja fin ajoute tout engredyan yo. Kounya la nou pral blende yo. Nou pral li wi blende yo. Nou pral blende yo ansanm. Ok cherim yo. Lè nou fin blende yo nou pral pase l.

Si mak fig nou yan zaboka tout sa pou nou pa kole nan cheve nou pou nou pa depasante a cheve a. Vwala mes amours men mas lan ok la la e nou ka pa bwe la pare son la bouyi. Vreman idratan. Cherim yo nou kapab pran swen cheve nou.

Pil dlo, se pou toujou idrate cheve ou. Ok cheri, si nou ap mete pwodwi nan cheve a nou pa idrate yo, ok nou pa manje sa nou anbyen, nou pa manje de bagay ki pou rann cheve nou an sante, nou pa p janm wè pwofi cheve a ok. Fò nou manje fwi, nou manje legim.

Ya. Kounye a nou va mette yon foun nan lan. Um, yon sachè. Di mwen se yon bonè plastik. Pou li kapap penetre nan cheve. Ok, cheve.